pran yon machine kite nan delegasyon nou gen avèk nou eseyan Maxi bonjour donk ou bloke depi yèswa eksplike nou kòman sa pase e a ki santiman nou kontinye ap swiv sitiyasyon la puiske jiska prezan nou san nouvèl machine e moun ki te nan machine sa nèg anèl yo rantre avèk li nan zòn nan zòn nan.
Bonjou Karayib, bonjou tout moun kap tandem la. E janw di an se depi yè yè nou te nou te nan delegasyon nou tap ale nou tap ale Bobadopolis epi.
Alo? Wi alo? Ewi evite bouje evite bouje donk mete w an sekirite byen si epi pou w pataje kèk eleman enfòmasyon ansanm avèk nou. Vè kilè nou ta prale Bonbadopolis lan?
Nou ta prale vè 8 è. 8 è di swa.
Lidè du sò. Ok. E a ki nivo yo yo atake machin nan, a ki nivo yo atake delegasyon an lè yo pran machin nan yo rantre avèk li anndan an, anndan ka. Vi a? Vi, vi a?
Vi a? Vila. Vila, vila. Vila. Ki sa k te pase? Di nou, esplike nou, di nou, di nou pandan n nan delegasyon, sa k, sa k rive. Paske m sot bay yon enfòmasyon, yo pataje avèk mwen, patwòl la te kanpe fè gaz. Di nou sa w konnen, sa, sa w, di nou.
Bon, nou te yon nonb de 5 machin. Nou 4 la te devan, nou gen yon Prado gri ki rete dèyè. Pandan nou gen tan rive Gonayiv, nou fè skal, n ap tann. E prado sa e se lè nou wè yo pa janm vini nou fè 2 apèl e mesye yo di nou yo an difikilte e paske yo di gen anpil mesye ki te genlè ame ki pran prado a ki antre avèl nan lokalite vi a e 3 moun ki te nan machin nan nou te panse ke yo te lage yo yon kote yo pran machin nan E ke moun sa yo nan men ravisè yo toujou ke yo poko di nou anyen de sa kap fèt sèlman machin nan lan men yo avèk moun yo bon nou konnen Caraïbes FM se radyo mondyal lan radyo peyi a m konnen nou menm nou prale nan fèt krèv fèt patronal krèv Notre Dame e de la. De la visitation nan krèv Bonbadopolis Nou menm nou pa nan anyen anyen avèk kèlkeswa moun nou pa nan pwoblèm avèk moun nou pa nan bagay politik pou nou di n ap bay moun pwoblèm men nou pa ta renmen moun ban nou pwoblèm tou nou konnen Caraïbes FM se radyo mond lan tande nou konnen Caraïbes cafè libere mesye yo pou nou avèk machin nan paske nou menm. E nou pa anyen anyen nan peyi a sa kap fèt. Di nou, depi apre evenman an, eske nou rive pale avèk 3 moun ki te nan Nissan Patrol yo?
Wi, nou te arive pale avèk chofè an e lè nou kòmanse pale ansanm avèk li ke nou di l nou prale di sa nan komisarya a, nou tande lòt moun yo kap di, Alo, alo, alo! ki fè kòmsi ke y ap fè l pale, y ap fè l pale, men se lè sa a nou vin konprann mesye yo, gen yon dam ladan tou, li nan men mesye yo paske telefòn nan te gen chaj lè nou pale ansanm avèk yo, lè n di nou nan komisarya Gonayiv lan, epi tout apèl koupe pou kounya la a, nou poko ka jwenn anyen de fidbak. Donk apre premyè tantativ pale avèk yo a, nou pa retrase yo ankò, nou pa ka pale avè yo ankò? Non, nou pa ka pale ansanm avèk yo ankò, nou pa gen mwayen pou sa paske telefòn yo koupe. Ok.
Donk sa vle di getapan fèt nan lokalite Senma? Nou menm menm menm, nou gentan, nou te gentan kite Senmak nou menm. Rès patwòl lan se Senmak yo pran. Humm.
Presize pou nou, Vila oubyen se nan Kafoupèy pou n ka konnen de ki sa n ap pale piske n konnen zòn Kafoupèy la li trè riske. Men byen avan sa tou yo te toujou aprann nou o nivo de Vila menm machin ki fè trafik transpò an komen yo de tanzantan y ap atake yo nan nivo Vila.
Wi se lè yo fin kite pon sonde
yo pran yo yo antre avèk yo anndan lè yo fin kite pon sonde an men nou pa konn nan ki mezi ke yo pran avèk yo men sèlman mesye yo di yo lwen.
Lè nou tap pale avèk moun nou yo. Fè deskripsyon moun yo pou nou di 3 gason avèk yon fi kiyès yo ye fon ti pale de yo pou nou kiyès ou gen non yo.

Non, nou kòmanse.
Nou kòmanse pale avèk yo epi nou pa tande yo ankò. Nou pa tande yo ankò. Nou mande, Èske gen yon kontra? Kisa, kisa, kisa pou nou di? Èske gen yon kontak? Kisa pou nou fè? Dèske yo kenbe yo? Yo te di, Wi, gen kontak. Apre sa, nou poko tande anyen de fidbak. Gen posiblite pou moun ki nan delegasyon otaje yo fè kontak avè nou? Yo gen nimewo telefòn lòt manm ki pa pran ki lib yo? Eske moun sa yo gen mwayen pou yo pale avè nou? Yo gen nimewo telefòn nou? Yo ka fè kontak avè nou? Non, yo pa gentan bay kontak lan Non, mwen, men sa m vle di w, dele, delegasyon yo, yo, yo, yo pran an, ki patwòl lan, moun ki anndan patwòl lan, èske yo gen mwayen pou yo fè kontak avèk nou, nou menm? Èske yo gen nimewo telefòn nou? Wi, wi, yo gen nimewo nou pou yo fè kontak avèk nou, ni djaz lan, ni lòt. DJ tout moun ki la avèk lòt pwomotè a ki se Benson k ap reyalize fèt sa a, li avèk nou, l te kòmanse pale avèk nou. Donk, nou pa resevwa pyès apèl pandan nuit lan? Non, nou pa resevwa apèl, nou pa resevwa apèl. Dakò. E dènye fwa nou te pale a moun yo pran an otaj yo, ki sa yo te di nou konsènan tretman, èske yo bat yo? Yo pa t gen tan pou sa non. Daprè sa yo di nou. Se pandan moun yo pral pale avè yo, yo tande bri dèyè a, epi kraponnen yo, yo fè yo pa pale. Non, nou pa ka fè manti, e moun yo te pale avèk nou, yo pa t gen yon movè tretman anba men mesye yo. Nou pa konnen si yo pran l, yo pa di nou tou, men yo te pale avèk nou trè byen, m kwè moun ki te avèk li yo tou. te anba k bwa wonn yo pat ba yon move tretman non m pa konnen si an dwa sa yo ba yon move tretman.
Non, lòt bò a gen 2 gwoup k ap frape, byenke yo fon tèt a tèt, bon, yo chak frape nan sans pa yo, gen mesye Savyen yo, gen mesye Arnel yo. Moun nou pa, lè nou pale ak moun yo, nan ki, nan men kiyès yo ye menm nan 2 gwoup sa yo? Non, nou, yo poko di nou nan men kiyès, sèlman mesye yo ame, yo pran yo. Mph Dakò Ok Donk nou rete Latibonit la nou tou pa rann nou Bonbadopolis? Non nou pa al Bonbadopolis nou tou fè eskal nan Gonayiv lan. Gonayiv? N ap tann? N ap tann n ap tann. Ok Mph Anèl kòm ou branche radyo a moun sa yo se nan aktivite yo prale moun yo enkyè la a donk se vre nou konnen ou gen pwoblèm alarepiblik w ap jere bagay ou men. Si w te kapab libere yo pou yo ka ale nan aktivite a oubyen tounen lakay yo, donk se t ap mye. E paralèlman a sa k pase nan nan Villar la, genyen yon operasyon tou k fèt nan nivo Kafoupèy e se sa k fè m te bezwen presizyon sa a, genyen plizyè moun.